Bonjou, bonswa tout moun. Se yon plezi ke aswè an mwen pote yon nouvèl edisyon pou nou, medam, mesye, frè e sè nou byeneme. Jodi an se jedi, jedi 12 fevriye 2026, frè e sè. Jodi an nou pral pale w de politik e se sa nou fè. Nou la pou nou kapab byen enfòme w, pote ke enfòmasyon pou ou kèlkeswa kote ke ou ye. E an Ayiti ou ayè, e ke nou la pou nou byen enfòme w de sa k ap pase kòm aktyalite. politik la. Nou ka pale ou de Henri Oster. Nou ka pale ou de Henri Oster. E pi nou ka pale ou tou de Etazini. An sòt, e poukwa pa les acteurs politiques ki ya a l'interieur de notre peyi, chè Haïti. Mèdam, mèsyè, nou toujou ap soufri nan sans. pa rapò jan nou wè peyi nou prale, e peyi nou ap mal mache, peyi nou ap mal fonksyone, se pa rapò avèk dirijan nou yo, se pa rapò avèk konsyans ke nou menm pèp ayisyen ke nou pa genyen. Nou pa pran konsyans de eta nou, nou pa pran konsyans ke e an tèm kòman ke pou nou fonksyone, kòman ke pou nou renmen peyi nou, kòman ke pou nou travay pou peyi nou devlope. Menm jan avèk tout lòt peyi sou tè a. E alò, mè frè zè sè mè byen eme, nou te wè ke kòman Anri Wistè te prezante l devan kongrè Etazini an ki te al pale de sitiyasyon peyi Dayiti an. Se pa yon chaje dafè ki te ka fè tout deklarasyon sa yo, ki te ka pran pozisyon sa yo, men sinon se ke nou te ka pale de yon Ayisyen dotremè e dorijin ki genyen tout yon opòtinite devan yo ki te kapab defann ou de diskite koz pèp Ayisyen an. non pa devan kongrè yon kongrè etranje. Nou wè ki kòman Henri Roustè, Henri T. Roustè, kòm chaje dafè nan peyi Dayiti, ki vin reprezante Etazini Damerik, kòman ke li reprezante l devan kongrè Etazini an ki al pale de Ayiti. La se yon wont li ye pou pèp ayisyen an. Men lè n al gade ofon, pa rapò avèk jan mesye sa yo ki nan peyi Dayiti ap fè politik la. Mesye sa yo fè politik bout mamit. Mesye sa ki, mesye sa yo ki nan klas politik la, ki fè pati de klas politik ayisyèn nan, yo fè pati, yo fè politik bout mamit. Yo fè politik sal, yo fè politik moun sòt, yo fè politik moun ki pa gen konsyans, moun ki, yo fè politik moun apatrid. Yo fè politik moun ki pa gen kolòn vètebral. Si moun sa yo ki nan klas politik ayisyèn nan te gen konsyans, yo te gen moral pou yo te wè sa k ap pase nan peyi an avèk chajidafè sa a, avèk Didier Alix Fils-Aimé, yo te ka pran yon ti kal konsyans pou yo ta di konsa ke y ap fè yon vòlde fas. pou yo panse avèk Ayiti, pou yo panse avèk pèp ayisyen an. Men pa rapò avèk moun sa yo ki se ajan doub Lèzetazini, moun sa yo fè pati de klas politik ayisyèn nan, yo se ajan doub Lèzetazini, moun sa yo ki fè pati de klas politik ayisyèn nan, yo ap travay pou entènasyonal lan, yo la pou yo destabilize peyi an, pou yo defann yon bout viza. yo la pou yo kraze enterè nasyonal la pou yon bout viza, yo la tou pou yo kapab e fè tou tè pou etranje an, pou kominote entènasyonal la. E sa fè Henry Wooster ki te reprezante l devan kongrè a, ki te etan ke yon etranje, etan ke yon chaje dafè, Alò, li pale de Ayiti, men fason ke li ap pale de Ayiti an, fò ta di ke son Ayisyen dotremè, son Ayisyen dorijin. Fò ta di ke se yon dwa l genyen, se yon devwa ke l genyen pou l al pale de Ayiti devan Kongrè Etazini an. E ki sa ke Kongrè Etazini an ye? Li se yon lòt, li se yon palmantè yon lòt nasyon ki se pa, ki se pa Kongrè Ayisyen, ki se pa palemantè Ayisyen, ki se pa palman Ayisyen. Sa a se yon souflèt marasa ke Henry Wooster oubyen Etazini bay Ayiti. E Henry Wooster se yon ilegal. Se yon ilegal Henry Wooster ye kòm chaje dafè nan peyi Dayiti paske li pa pase devan kongrè Etazini. Kounye a, ann poze tèt nou kesyon, lè Henri Wooster di ke genyen 6,000 polisye, gen 400 ki toujou ap fè entèvansyon etanke chèf de lòd dèyè gang yo. Ò, nou menm etanke pèp, nou konnen ke nou gen nenpòt 16 oubyen 14 mil polisye. Bon menm si n ta gen 12 mil polisye, kote polisye yo? Sa vle di lòt polisye yo, yo se vip, y ap sekirize minis, direktè jeneral, wè, premye minis, majistra, y ap sekirize yo, pèp la menm ap benyen nan lamizè, ap benyen nan labou, e ensekirite ap wonje pèp la. Tou sa montre ke dirijan ayisyen yo pa genyen nen nan figi yo, dirijan ayisyen yo pa gen bon sans. Tou sa fè ke le mond wè anba pèp ayisyen an. Tanzantan genyen rekritman la polis, tanzantan ou wè polisye ap gradye, kote polisye sa yo pase? Mwen menm mwen te kandida pou polisye. M al konpoze nan egzamen polis. M al konpoze nan akademi polis. Mwen pa konprann sa k fè ke m pa polisye. Sa vle di polis lan pou ou reyisi ladann fòk gen marenn, fòk gen parenn. Yon peyi pa fonksyone konsa. Pou ekip jèn la, ilè vrè ke gen de jèn ki antre nan lapolis la, yo deja bandi. Paske anndan lapolis la gen move zye ladan. Men si Henri Wooster arete Wooster kòm chaje dafè ki ale devan kongrè Etazini an, ki al di ke Ayiti genyen 12 mil manm bandi. E si Mil byen okipe, konn zam yo byen, Henri Wooster pa fè pa fè e e e e e Henri Wooster pa fè e e e kòman m te ka di sa e e Henri Wooster pa e e m te kab di ke e kòman di ba la bon ok m bliye l Henri Wooster pa ta kab kanpe pou l ap bay chif sa a. Wè Wi li pa fè renesans Anri mistè pa ta ka ap kanpe pou l ap bay chif sa a E si w wè Anri mistè bay chif sa a ke l bay devan kongrè etazini an se paske se Anri mistè ki antrene gang yo Se paske se Anri mistè ki bay gang yo zam E lè yon anbasadè Etazini kanpe l tou li pale avèk tout chèf de gang yo, fò w poze tèt ou kesyon ki sa l di avèk chèf de gang yo? Ò nou menm nou pa konnen. Kounye an, ou pral wè menm chaje dafè sa a, se li menm ki ap mennen dosye afè Erik Prince lan. Erick Prince ki genyen dwa su fontyè ayisyen an, Erick Prince ki gen dwa nan dwan ayisyen an, Erick Prince ki gen dwa nan espas ayeryen ayisyen an, Erick Prince ki gen dwa nan espas maritim ayisyen an, Erick Prince ki gen dwa nan APN, nan aryopò ayisyen an. Bon m di nou, lè ke Didier Alix Fils-Aimé siyen kontra pou 1 nan, pou 10 lane, pou 500 milyon dola pou Erik Prince touche, kote kòb ki pral alimante Fòs Lame Dayiti an? Kote kòb ki pral ranfòse an ekipman Fòs Lame Dayiti an? Kote kòb ki pral peye Fòs Lame Dayiti an? Kote kòb ki pral ranfòse polis nasyonal la, epi pou fè rekritman, pou achte minisyon, pou achte zam, pou fè inifòm, pou peye polisye, pou ba yo prim de risk, kote kòb la? Sa vle di, tout kòb peyi an pral pase nan men etranje yo, tout kòb peyi an pral repoze nan bank etranje, sa vle di nou vin tounen yon koloni ki ap. travay pou lòganizasyon eta ameriken, ki ap travay pou depatman Etazini, ki ap travay pou kongresmen, ki ap travay tou pou kèk ti chaje dafè chode nan peyi Dayiti, ki reprezante lòt nasyon yo. Kounyeya, sèke. nou pral wè ke klas politik sa ki genyen an, apre 40 an, m t kab di 40 deseni, ki echwe pa rapò avèk konpòteman yo, pa rapò avèk sistèm de gouvènans yo, pa rapò avèk diskou yo, pa rapò avèk idewoloji yo. Politisyen ayisyen yo, yo pa genyen laude sans paske politisyen ayisyen yo, yo la pou yo defann bout viza yo, yo la pou yo vwayaje, yo la tou pou mete pitit yo aletranje, madanm yo aletranje, epi pran kòb peyi an al vide l nan yon malèt Etazini oubyen nan yon doum Etazini epi ap apovri peyi an. Chaje dafè Etazini an li mal kanpe. Li ap fè represyon si politisyen ayisyen, li ap fè represyon si polis, li ap fè represyon si chèf de la polis, li ap fè represyon tou sou kòmandman lame dayiti. Men pa gen yon grenn ayisyen apre Guy Philippe ki kanpe ki ap defann Ayiti. Bon, radyo yo ki la, se sèlman radyo tele eklè ki defann Ayiti. Ou ka konte sou dwèt ou, se radyo tele eklè ki defann Ayiti, lòt radyo yo, yo ap defann enterè yo, yo ap defann enterè Etazini. Men yo pap defann enterè Ayisyen. Kounyeya, ou vin yon seri de jounalis ki ap fè foto avèk chaje dafè Etazini an. Sa vle di jounalis sa yo kowonpi. E se sa fè ke chaje dafè a, Henry Thewister, di devan Kongrè Etazini an, Ayiti, tout politisyen yo, yo trè kowonpi. Poukisa? Paske li wè ke kòman Alix Didier Fils-Aimé te ap peye mesye k a pete yo kòb pou kapou a, Didier Alix Fils-Aimé te ka rete nan pouvwa a. E Henri Théouster wè kòman ke li menm li ofri kèk moun nan pati politik, nan klas politik la lajan pou kapab fè tout sa wè lap fè an Ayiti a. E se sa fè ke li deklare devan paleman an, devan kongrè Etazini an, pèp ayisyen an, la majorite politisyen ayisyen, klas politik ayisyèn nan trè konwonpi. E se vre. Jodi a nap di konsa ke, poukisa? di Dieu Alix Fils-Aimé mande pou yo arete Samuel, komandan Samuel nan Kanapevè. Poukisa di Dieu Alix Fils-Aimé pale de revokasyon komisè Muscadin ou transferasyon komisè Muscadin nan depatman Nip lan? Il est bel et clair, panse ke Henri Théouste kòm chaje dafè mande Alix Didier Fils-Aimé pou arete Samuel pou kapab livre kanapevè. Henry T. Wooster kòm chaje dafè reprezantan Eta Zuni Amerik, li mande pou yo revoke Muscadin pou bandi ka pran lè Sid, lè gran Sid. Ebyen, kounye a pou kapab jistifye prezans fòs ki gen pou antre a, pou vin fè similak, pou vin bwote lajan sou do pèp ayisyen an, Epi kounye an pou yo di ke pa tout peyi an kangrene avèk gang. Sa a se yon jwèt mètdam, se yon jwèt koken ke chaje dafè an, Henri Théosther ap jwe avèk Didier Fils-Aimé. Didier Alix Fils-Aimé se ajan doub entènasyonal la, se ajan Etazini. ki ap travay avèk Henri Théostert pou destabilize peyi Dayiti davantaj, ki pa vle fè anyen pou peyi an, pou pèp lan, men ki la pou egzekite lòd Etazini. Jodi an n te ka wè klè kòman ke Didier Alix Fils Aimé kanpe an mèt e senyè nan peyi Dayiti. Alix Didier Fils Aimé pa al nan eleksyon, li pa gen pèp ki vote l, li pa sòti nan konsansis politik, li pa genyen aval pyès Ayisyen pou l dirije peyi a. Kòman ke Didier Alexis Aimé pral pase 3, 4, 5 mwa nan tèt peyi a? Eske Henri Théouste ap ka kenbe l? Politisyen Ayisyen yo tèlman blofè, Genyen 3 bato Etazini ki vini 7 fevriye a pou vin fè represyon sou lidè yo, sou otorite yo, yo tout koube anba presyon. Moun konsa pa ka dirije yon peyi. Moun konsa pa ka nan tèt yon peyi. Si ou ka koube fasilman, ou ka pran presyon nan moun lòt peyi fasilman. Ou bliye kòman w ap dirije lakay ou, ou pa k diy pou w nan tèt yon peyi tankou Ayiti ki gen listwa. Jodi a, majorite moun ki nan klas politisyen, nan klas politik sa a, apre 40 dènye zane sa yo, se viza y ap defann, se biyè avyon y ap defann, se pou pòch yo y ap goumen. Yo pa wè peyi, yo pa wè pèp, yo pa wè patri, yo pa wè devlopman, yo pa wè avni jenès la. Eske moun sa yo diy pou ret nan tèt yon peyi? Jodi an, nou wè ke Moïse Jean Charles, ki te gen Emmanuel Vertulaire, Claude Joseph, ki te gen Smith Augustin, Ou ta pral gade pou wè li Gérald Gilles ki se reprezantan akò 23 septanm, 24 septanm m pa konnen. Ou ta pral gade wè pou wè Fritz Gérald Jean, Fritz Jean akò Montana te akouche. Edgar Leblanc fils pati OPL la. Moun sa yo, Regine Abraham e tan dot toujou. Nou di Laurent Saint-Cyr, moun sa yo se vwayou. E konstitisyon an ta sipoze pini moun sa yo selon lalwa. Paske moun sa yo, yo trèt peyi a. Depi ke yo tal chita devan karikom. Pou te vini dirije peyi dayiti. Moun sa yo, yo se èdmi peyi a yo ye. E se yon nan rezon ki fè chaje dafè a Henri Théristin jwenn kote pou l fè enjerans anndan peyi a. Paske moun sa yo tal chita devan karikom pou al pran dikte pou vin nan tèt peyi a. se yo pou ouvri pòt pou enjerans nan peyi a. Ò, ò, moun sa yo ki te nan tèt peyi a, yo konn al bwe rès diven ki sot anba bouch chaje dafè a. Moun sa yo ki nan tèt peyi a, ki te nan tèt peyi a, yo konn al pote valiz pou chaje dafè a, anvi te wistè. Moun sa yo ki te nan tèt peyi an di ka pete, yo konn al bwè rès diven Henri the Wooster nan anbasad Etazini an. Se sa k fè ke lè yo vle yo pale avèk dirijan yo nan telefòn, yo pale avè yo sou wasta, yo pale avè yo sou mesendjè, paske chak lè otorite ayisyen yo ap pran yon desizyon, fòk yo mande konsèy nan Nasyonzini oubyen nan anbasad yo. E sa ki parèt paradoksal, sa ki parèt yon imilyasyon pou pèp ayisyen. Jodi a Guy Philippe chita nan pastèl kote ke y ap kritike Guy Philippe, men. Yo te fè tout konplo pou yo te asasinen Guy Philippe 7 fevriye. Paske yo jije a tou pri elimine Guy Philippe. Paske klas sa ki gen la ki se klas euh, ki se klas euh, klas ki se... yon klas ki yo batize de oligak la, ki t vini ak tout yon sistèm, yo ka bwè nenpòt moun a tou pri. Men se byen konte mal kalkile. Jodi an, se vre ke Alix Dieuphileme ap ofri Guy Philippe lajan. Men tou sa revyen de an rite ou stè kòm chajou dafè Etazini. Kilè pèp sa a li menm l ap wè klè, l ap wè ke fòk li leve kanpe kont sistèm sa a? Kilè pèp la ap pran konsyans pou l di ke chaje dafè sa a se similak li fè, l ap fè nan peyi an, se lòbi l ap fè pou Didye Alèks Fizeme? Kilè pèp la ap konprann pou l konnen ke Didye Alèks Fizeme se blofè li ap blofe pèp la? DJ Alix Fizeme di ke l ap mennen operasyon nan katye popilè yo. Pa gen yon chèf de gang ki tonbe. Pa gen yon chèf de gang ki arete. Ò l mande ke pou brigadye yo depoze zam. Paske DJ Alix Fizeme nan yon konplo avèk Henri Théouste pou kraze peyi an davantaj. Pase yon fwa brigadye yo depoze zam. teritwa ki potko pèdi yo, bandi yo pral pran teritwa sa yo. Yn fwa ke Didier Alexis Aimé revoke komisè Muscadin, lè gran sid lan ap peri avèk bandi. Kounya la fòs ki gen pou l antre an ap jistifye prezans li nan peyi Dayiti. Se yon politik ke Henri Théoustin ap fè avèk Didier Alexis Fils-Aimé pou kapab mennen peyi an mal an pi. E Didier Alexis Fils-Aimé se yon nèg ki sipoze jije la ou kou de jistis e ki ta sipoze menm pran pèn de mò nan dan peyi an. Paske Didier Alexis Fils-Aimé Li trennen peyi a nan plis tou, nan plis labou, avèk seri de kontra tèt anba, kontra malatchong, kontra ki pa chita sou la lwa, kontra ki pa itil pèp ayisyen an anyen, kontra kote ke pitit pitit pitit nou pral peye l le pri. Sa vle di Didier Alexis Aimé li kraze peyi an, li antere peyi an. Se sa fè ke on nèg tankou DJ Alexis Aimé sipoze arete e pini selon la lwa ou byen bal pèn de mò. Pase kontra sa yo li siyen dèyè do la lwa li pa gen lejitimite pou sa. E yon prezidan ki gen pou l vini fò l kraze tout kontra sa yo. Paske kontra sa yo ilegal. Lè DJ Alix Fils-Aimé kanpe pou l di w ke tout pandan ke pa gen sekirite li p ap fè eleksyon, se yon eli ki gen pou ranplase l nan tèt peyi an, se paske l konnen ke li p ap met sekirite pou gen eleksyon. Se paske l konnen ke. li pral fè tout mwayen pou mete pwoblèm plis nan peyi an pou pa gen eleksyon pou l ka rete. Ebyen sa fè ke depi lè Alix Didier Fils-Aimé te fè deklarasyon sa, si pèp ayisyen se te yon pèp ki te gen nen nan figi yo, te gen konsyans, yo te sipoze leve kont Didier Alix Fils-Aimé nan tèt peyi an. E Didier Alexis Aimé se yon minis, se yon ansyen minis li ye paske l revoke. Metan an pale de dwa de lòm. Dwa de lòm pa egziste an Ayiti. Si dwa de lòm te egziste an Ayiti, yo tap mande kòman pèp la fè pa gen kouran, kòman pèp la fè pa ka gen manje, kòman pèp la pa ka fè pa gen dlo potab. Kòman pèp la fè pa gen kay pou yo rete? Kòman pèp la fè anba tant, nan dlo sal, nan dlo santi? Si te gen dwa de lòm ann Ayiti, yo t ap mande ke kòman yo fè vyole medam yo? Kòman yo fè brile kay pèp la? Kòman yo fè kouri dèyè moun yo pou yo al abite anba tant? Si te gen dwa de lòm ann Ayiti, yo t ap di kòman y ap fè kidnape moun yo? si te gen dwa de lòm an Ayiti, yo t ap di ke kòman Didier Alexis Fils-Aimé fè ap pran dè desizyon inilateral nan tèt peyi an, ò l se yon premye minis revoke. Li pa gen oken lejitimite. E si te gen dwa de lòm, yo t ap pale kòman ke fè bato Etazini sa yo vin sou lame ayisyen an ilegalman pou vin fè represyon sou otorite swadizan yo. pa gen dwa de lòm Ayiti. Medam mesye pa bliye ke ou branche chanèl Jules Philibert. Pa bliye fè kòmantè ou. E pi pataje videyo. E aktive ti klòch notifikasyon an. Mete sou tout. E chak fwa ke ou kontre avèk videyo sa a, ou kapab ede nou avanse. E mwen mande nou tanpri abòne. Paske nou pa abòne. Nan san konbyen videyo. Se sèlman 26 abòne m genyen. Fòk nou ankouraje travay la. Fòk nou ankouraje l. Paske, plis nou ankouraje l, se plis tou n ap jwenn pi bon enfòmasyon. N ap grandi ansanm. Men depi ou pa abòne, ou pa pataje videyo a, ebyen ban m di nou, Travay la pap mache silvouplè abòne abòne wi pou travay la kapab mye avanse alò nap fon kout pye nan kiba avèk etodman ke avyon la wisi pase fè gaz nan repiblik dominikèn e lotorite dominiken yo refize avèk avyon Ris lan ki te pase fè gaz lan, yo pa vann li gaz, an konprenan ke Etazini ka bay Sendomeng sanksyon. La Repiblik Kiba ap pase yon move moman apre sanksyon oube presyon Donald Trump sou lil Kiba. Kiba yo, Kiben yo pa gen gaz pou yo fonksyone. otèl ap fèmen, avyon, konpayi avyon ap kite, pèp la, ti rezèv gaz yo genyen yo pa itilize l, y ap chèche ti bwa pou yo kapab fonksyone. Gaz Kiba a te konn soti Venezyela, te kon echanj, kote ke Kiba te voye militè al sekirize Maduro, e te gen gaz ki te konn soti Venezyela. Men gaz sa ki te konn soti Venezyela, l pa t konn vin dirèk, paske pa t gen paviyon Kiba nan bato sa yo te konn transfere gaz la, ebyen pou kapab pou Venezuela te kapab bay Kiba e vann Kiba petwòl oubyen gaz, ebyen te oblije fè sa yon lòt jan. E apre Kiba te konn fin resevwa gaz sa yo, gaz ki konn rete yo, Kiba te konn vann yo a lòt peyi pou te kapab alimante peyi a. pèp la. Jodi an Trump gen kontwòl gaz Venezuela a, ebyen li poze sele e swa swa sele ratè lan fè ke Kiba pa ka jwenn gaz. Sa vle di ke jounen jodi an peyi an Kiba pa konn sa pou yo fè ankò avèk Etazini. Medam mesye, Vladimir Putin voye yon mesaj klè bay Donald Trump apre ke Donald Trump menase Ibrahim Traore. Gen de peyi ki pa pran presyon nan men moun. E gen de dirijan de peyi tou ki konnen ke se peyi yo genyen, yo ap travay nan enterè peyi yo, yo pa pran presyon nan men kominote entènasyonal lan, nan men pisans. Paske peyi yo tou avan, pèp yo avan. Kontrèman avèk Ayiti, Ayiti, dirijan sa yo genyen, se bout viza y ap defann, se pou vwayaj y ap travay, se pou blan y ap travay, se pou kraze peyi an y ap travay, men yo pa p travay pou yo devlope Ayiti, yo pa p travay pou pèp ayisyen an, yo pa p travay pou peyi Dayiti, men y ap travay pou pòch yo, y ap travay pou yo gen viza pou yo vwayaje, y ap travay pou voye madanm, pitit yo aletranje, al lekòl, al abite. epi pran lajan peyi an al vide l aletranje pou yo destabilize peyi a. Sa li fè wont etan ke Ayisyen e ke nou di sa nou pap asepte l. Menm jan Toya di ke otorite Ayisyen yo dwe rete nan peyi an avèk madanm yo, pitit yo, men fòk moun ki ap fè politik Ayiti yo tou pa genyen madanm, pitit aletranje. fò yo pa fè byen an lòt peyi yo tou. E sa vin koz ke nou menm n ap pèdi valè nou paske moun sa yo pa gen enterè Ayiti. Se kòb peyi an, se richès peyi an y ap pran pou y al vide nan lòt peyi epi nou menm menm menm n ap pi pòv. Yon konsila ki reprezante Ayiti, kou l rive nan peyi ke l al reprezante Ayiti an, li pran madanm. li pran fil marye l fè pitit li achte tè l fè kay kòman fè ke pou konnen ke konsila sa ka reprezante yon peyi tankou ayiti li pap janm defann enterè ayiti paske li fè pitit kote l ale an li fè kay kote l ale an li pran fil marye li abite la li pap janm ka defann patri an li pap janm ka defann ayiti sinon l ap defann enterè lòt peyi an mèdam mesye bonswa e a la pwochèn pou yon lòt okazyon demisyon e de fòmasyon. Non mwen se Jules Philibert. Bonswa. A la pwochèn.